Bonjou bonswa Facebook YouTube Tiktok Twitter epi rès yo m pa resite a Jodi a nou vin prezante w show manti pa ladan Nou gen 2 envite jodi a Nou pral poze yo kesyon yo pral reponn san manti pa ladan M panse ke ou menm k ap gade m la w ap renmen show sa wi Manti pa ladanl. Pale tout verite ki nan kèw epi baww. Ok M panse ke tout moun gintan wè envite a ki la. Bonjou Mesye Balanse Nou pa wè twop limal Mesye sa rele Mesye Balanse Sa vle di ke a nenpòt kèl lè Ou te kapab kwochi Misye ka dresew Jodi a Ou vin nan cho Manti pa ladan l. Kijan w ye, kijan w santi w jounen jodi a nan show Manti pa ladan l? Bon, pou mwen menm, m santi m trè byen paske m vin nan show Manti pa ladan l. M panse s on trè bon show. E m panse ke lè nou pale de balanse, s on, m panse tout moun konnen logo ki genyen nan tribinal de pè yo. Sa vle di sa a se yon logo ki gen nan tribinal de pè yo. E balanse a tou, ou ka jwenn de plizyè lòt fason. Ok. Mezanmi pa bliye, Mwen te konn chonje balanse lè m te lekòl. A chak fwa elèv yo nan ban dèyè a y ap balanse elèv yo ki fèk nou, nouvo elèv yo ki fèk vini an. Enben jo, jodi a, men nou avèk balanse nan kay la. Nan kay, manti pa ladan. Bon, mesye balanse, ki kote ou sot avèk non balanse sa menm? Monchè s on non ki soti trè lwen e ki soti prè tou. Ok mesye balanse. Men èske ou prè mesye balanse? Èske ou konn ki kesyon m pral poze w? Èske ou santi w nan ou menm jodi a ou kapab reponn tout kesyon ke m pral poze w yo san manti pa ladan? Monchè, M pa konn ki kesyon w pral poze m, men pou mwen menm m prè pou poze m kèlkeswa kesyon e pou m reponn. Ok. Premye kesyon mesye pa la se, èske w renmen tèt ou? Wi m renmen tèt mwen. Si yo di w lèd èske w ap fache?
Non m p ap fache paske pouki tout moun ka ba w yon non li vle. E mwen menm mwen menm m gen dwa panse tèt mwen se kòm pi bo gason ki genyen nan tout mond lan. E gen dwa tou gen yon moun ki wè m tou li ka di m se yon nèg ki pi lèd nan tout mond lan tou. Lè yon nèg di m lèd. M bouje bal la pe vin dil mèsi paske li bonm yon grad. Ok!
Mesye balanse, konbyen fwa oubyen pandan semèn nan jwenn yon fi ki meprize w?
Pou semèn sa non. Men pou le mo pou lè map viv, m jwenn plizyè fi ki meprize m. Ok! Yo di w lèd oubyen yo di w pa renmen fòm tèt ou? Bon, gen fi ki meprize m se paske l di m lèd, E gen fi ki meprize m tou se paske li di li pa renmen fòm, kòman m kanpe oubyen tou jan m mache. Ok.
Si ou ta gon chanjman pou fè nan kò ou, ki chanjman ta sipoze ta pi ye? M pral di ou byen.
M pa gen oken chanjman m pral fè nan kò m. Poukisa? Bondye voye m nan fason ke li wè m ap bon an. Si m al fè yon chanjman se kòmsi mwen menm mwen korije Bondye e m pap janm korije Bondye. Ok.
Eske si w pran anpil kou nan lanmou, Wap vin yon vòlè ou pap bezwen fanm ankò. Monchè pran kou nan lanmou se fason ou menm ou jere lanmou an men m konnen gen fason ou jere lanmou menm lè ke fi a pa renmen w gen fason ou trete fi a m panse ke depi lap viv avèk ou lap vin renmen w e pèsòn moun ki sou latè a pa ka viv sèl. Ok pa bliye mezanmi show sa nèg kap prezante show sa rele Lixama the best li gen sou ti non li ki rele T-bla Non komedyen l. Ok mesye balanse. Tout nou tout pafè dakò ansanm avèk ou nan tout sa ke ou di yo ou di la yo ou pa bay manti. M pa ka bay manti, paske si m bay manti m kwè ke ou menm ou gen dwa konn manti a men Bondye ap konn manti a, e si m bay manti tou Bondye ka kondane m, m pa vle pou Bondye konn kondane m se poutèt sa se m pa vle bay manti. Ok mesye balanse nou pral rantre nan pwen verite a. Dakò. Piske nou konnen nan mond lan kounyela gou bagay kap fè aktyalite, fanm avèk fanm, gason ak gason, Eske ou menm ou gon lide konsa nan tèt ou pou kapab chanje? M brazi w byen.
Fanm fanm gason gason. Mwen menm depi m fèt ke lè m fèt m te wè se yon fi yon gason k fè m. M panse ke fi ak fi pa ka fè paka pwodwi gason a gason paka pwodwi se poutèt sa se mwen menm pap janm chanje sèks mwen paske pouki si Bondye voye m gason map toujou rete gason. Eske pa gon yon moman k konn rive ou santi ide sa pase nan tèt ou osinon ou konn santi yon bagay konsa? Non. Bon, piske nou konnen nan mond lan kounya la yap pale de yon piki pou chak moun pran piki sa e son piki yo di ki se yon Mak de la bèt ki se 666 Eske ou menm ou pran piki sa oubyen eske ou menm ou pap pran piki sa? M ap pran, m pran l, m pran premye dòz la deja e m panse m gen, m gen panse pou m pran dezyèm dòz la. Poukisa? Se yon piki yo pa bay moun, yo pa ba w otorizasyon, yo pa ba w, yo pa, kòm si yo pa ba w, kòm si m te ka di w, obligasyon pou w pran l. volontèman. Men kanmenm l ap vin yon obligasyon paske si ke ou rive nan yon, m te kwè, nan yon sipèmakèt kèlkonk pou w ta antre pou w achte, fòk ou prezante kat la. Se sa k fè li vin obligasyon pou w pran l. Ok.
Ok mesye balanse nou vire paj la nou vire bagay yo menm jan yo di di nou van vire bagay yo Jodi a kesyon nou pral poze sou premyèman n ap poze kesyon sou afè mistik la ok èske ou prè M prè ok premyèman yo di si w pral Meksik lè w rive nan raje a Depi ou ba ou antre ak mwen ou tap vòlè fòk yo koupe madanm ou epi yo koupe madanm ou fòk ou chita la yo koupe madanm ou eske ou menm si ou ta pran wout mesik la nèg yo ta di pou yo koupe madanm ou eske wap asepte pou yo koupe madanm ou Monchè map di w byen bagay la se de bagay li ye sof ke ou pa ale ou bon ale m panse lè w rive nan reyalite a se sa ki pral wè ki pral pote mezi ke pou pran pou le moman koulye a m pap ka di w wi ou non paske m pa nan reyalite a. Humm sa vle di ke ou pa nan reyalite a ou pap ka reponn kounye a la men èske ou pa gen lide pou al meksik M gen lide m ale.
Ki kote ou soti avèk ide sa pou al Meksik la? Ide m al Meksik la paske m panse ke m soti avèk li andan Chili menm jan anpil moun ale Meksik e ki bay bèl imaj ke yo rive, mwen menm m ta vle ale tou pou m reyisi. Ok, ou pral Meksik paske ou tande anbann moun ale? Yo rive, yo reyisi.
Yo rive, yo prale.
Wi. Ok, e si tout fwa ke ou prale, ou ta pran echèk la nan wout la, kisa wap fè? Bon, m panse ke echèk la li menm, m panse ke fòk, kèlkeswa sa wap fè, fòk ou panse avèk echèk la. Ok. M panse a echèk la, m panse si m pran echèk la, se Ayiti m retounen, m panse ke li pap pwoblèm ke pou m ta retounen Chili ankò. Ou prepare pou sa? Wi. Ok mesye balanse. Bon lòt kesyon nou gen pou mesye balanse si pandan kola nan cho a la yo rele w kounya la yo di w konsa madanm ou avèk yon lòt nèg kisa wap fè? Bon kisa map fè m panse ke nan lavi a ou toujou panse ak sa mwen menm kisa m panse nan lavi a m toujou panse nan lavi a ke m gen yon fi ke m renmen li e m kwè nan li Men li ka fè fè kenpòt bagay. Si yo rele m yo di m ale m wake yon lòt nèg, m nan cho a m ap tèmine cho a apresa m al lakay mwen. Ok. Paske m panse sa ka rive. Ok. E si sa ta rive, kisa w ap fè? Si sa ta rive, kisa l ye? Si m renmen madanm mwen anpil, paske m pa nan reyalite a, si m renmen madanm mwen anpil m pa vle kite l, m panse sa gen dwa fin rive m pran madanm mwen m reviv avèk li san okenn moun pa konnen. Ok. Men si m pa, menm lè ke m p ap reviv avèk li tou m p ap janm fè moun pou li, m ap sèlman di ke cheri nou rive la nou mete fen. Ok. Yon lòt kesyon.
Si w ta sou wout Meksik avèk madanm ou, Pandan w nan raje a, mesye yo kenbe madanm ou, yo koupe madanm ou devan w, epi apre sa w kontinye wout la, w ta rive Miami, jan tout moun panse l la, èske w ap sike viv ak madanm ou menm jan w te konn toujou viv avè li oparavan? Wi, m ap sike viv ansanm avèk li paske sa l fè a se pa volonte l. Oke.
Sa se yon bon gason wi!

Ok nap remèsye mesye Balanse avèk mesye Emilson Emilsi ki ekri an chif e an lèt e si w pèdi mesye sa nan show a wap jwenn li nan RJKJ TV online. Nou remèsye mesye sa yo a ki te avèk nou nan show Manti pa ladan l jodi a e ki se yon bon show ki ouvè jodi a. M panse ke mezanmi sou show prale ki prale vè lavan e sipò w fanatik mwen epi kòmantè pa w epi kesyon ke w ta renmen ke nou poze moun yo nan show a tou nap tann tout sa yo anba kòmantè a nou remèsye w pa bliye moun ki t ansanm avèk ou nan show manti pa ladann lan se te Luxama the best epi sou non l se T-blan Si w vle wè mèvèy ke nèg sa fè, ale sou chanèl YouTube la ki rele Jèn kore jèn, w ap wè mèvèy mesye Ti Blan fè. Gen anpil moun k ap poze kesyon, ki kote non Ti Blan an soti, kiyès ki Ti Blan, kisa Ti Blan ye? Ebyen mezanmi, pran pasyans, a nenpòt kèl moman, y ap ba w definisyon kiyès ki Ti Blan, kisa Ti Blan an ye.